Gon kote yap met Dembele l pa ye e fanatik Brezil yo je suis désolé sak fèt yè a gen ti kè sote ladann wi m pral ba nou kè sote a ki jwè nan Paris ki kapab fè desizyon endividyèlman tout jwè Paris Saint Germain yo se de jwè dekip wi. Vitinha se yon jwè dekip, se yon jwè ki fonn nan kolektif. João Neves se yon jwè ki fonn nan kolektif. Kvaratskhelia ki se yon solist, men li pa gen dimansyon pou l mete yon ekip sou do l. Dembele, gon kote y ap met Dembele l pa ye. E fanatik Brezil yo, je suis désolé, sa k fèt yè a gen ti kè sote ladan l wi. M pral ba nou kè sote a. Dembele pa meyè jwè final lig dè chanpyon. Dembele elimine devan Lespay, lig dè nasyon. Dembele pa jwè anyen nan final koup di mond dè klub la. Nèg kap chofe Dembele fas a Lamine Yamal yo gen kè sote wi. M pa di kiyès kap balon dò. Men sak fèt yè a gen kè sote wi. Dembele pèdi 2 pwen De la course au ballon d'or yè Humm sak fèt yè a gen ti kè sote ladann Dembele gen 3 match kle ke l pa desizif ladan yo sou sezon an Final lig dè chanpyon an se pa li k deside l Paris chanpyon men se il n'a pas été le meilleur joueur de la finale se te Désiré Doué Li pat, li pa deside, li pa jwe anyen nan Frans Espay 5 a 4 la, Lig dè Nasyon. E menm Dembele sa a pa jwe anyen nan final lan. Donk, Pari son ekip menm avèk, menm avèk yon Dembele mwayen kap genyen. Pa vin fè m kwè ke Paris fè sezon l fè a se gras a Dembele. Pa vin fè m kwè sa. E mwen menm m se moun k ap klewonnen frè Dandou si m t ap vote balon dò, mwen byen di, mon balon dò se Vitinha l t ap ye. Sensèman. Men pa etone Pa etone si Lamine Yamal ta pran balon dò a. Mwen byen di pa etone. M ap prepare nou a sa. Li ka n sezi. E sa k fèt yè a, l ale an favè Lamine Yamal paske fanatik Brezil yo ki pwoblèm yo genyen, se ke Barcelone pa vann Raphinha kòm balon dò. E dezyèm pwoblèm ki avantaj Lamine Yamal nan balon dò a, ou konn ki avantaj li ye? Paris pa janm fè pwomosyon pou Dembele, se la près fransèz kap fè pwomosyon pou Dembele, Paris pa mete yon jwè an avan non. Dispersion des votes lan kapab jwe pou Lamine Yamal. Kounè w la ou pral di m ke Lamine Yamal pat meyè jwè chanpyona Despay, li pat meyè jwè Lig dè chanpyon, li pa meyè bitè Lig dè chanpyon, e sa w fè de la klas di jwè? Al gad kritè yo, la classe du joueur. Dembele avèk Lamine Yamal kiyès ki gen plis klas? Se menm bagay Ronaldinho, Frank Lampard la. Pa tande zen tande. Jodi a ki dat? Jodi a 14 jiyè. M ap pran sa, m pral pran telefòn mwen m ap fè caption sa, m ap mete l yon kote. N a tande zen. 3 a 0 e ekip Paris an pat kapab reyaji san reyaksyon byen o kontrè nèg yo tonbe nan yon enèveman ki fè ke Marca fè konprann ke Paris son ekip de movè pèdan donk e Paris te bezwen fon kentuple kentuple a kote l sòti si li tap chanpyona li tap koup de frans, li tap trofe de chanpyon, ki son sot de super koup an frans, yo le trofe de chanpyon, sa fe 3, lig de chanpyon fe 4, epi koup di mond de klub la tap fe on kentuple sou sezon an, li tap on kentuple, alo li pa tap istorik, Alò, alò, ban m eksplike sa m ap di a. Li t ap istorik, ou konn sa k fè li t ap istorik? Paske Barcelone fè l wi, men koup di mond dè klèb lan, li pa t fèt sou sezon 2008, 2009 lan. Fò yon nèg, alò, pran san nou pou nou konprann sa m ap di a. Koup di mond dè klèb kounye a, li fèt sou sezon Sa k sot fèt yè a, li fèt sou sezon 2024, 2025. Men nan ka Barcelone nan, Barcelone fè l men Barcelone fè l nan yon ane. Pran sans nou wi, m pral eksplike sa m ap di a. Barcelone fè yon sekstiple nan yon ane, men l pa fè kentuple nan yon sezon. Nan sezon 2008, 2009 lan Barcelone fè yon triple, chanpyona, koup lig dè chanpyon mèt nan alepòk koup di mond dè klèb sipè koup dewòp sipè koup despay baselòn pran yo nan debi sezon 2009 2010 lan men ki toujou ane 2009 èske w la jefte.

Se sak fè ou ka pale de sekstuple nan yon ane, men ou pa ka pale de sekstuple nan yon sezon. Pase 6 tit sa yo, yo etale sou 2 sezon. Men nan ka Pari a, Pari ta pral fè yon kentuple, 5 tit, sou yon sèl sezon. Li tap istorik, si Pari te bat yè. Donk Chelsea kraze bagay la, Chelsea kreye sansasyon, Mwen menm mwen di tèt mwen si Chelsea ap bat Chelsea ap bat 1 a 0 ou 2 a 1 son match a suspens m pat atann m pa pral ba nou okenn manti mwen te panse ke Chelsea te ka te ka chanpyon men panse ke Chelsea pral bat Paris jan l bat li a m pat panse sa donk Luis Enrique responsab 2 kote 1 sou le plan taktik e dezyèmman ekip lan e lè kolektif la ap byen mache se trè byen men lè kolektif la pa ka mache tou fò gon jwè ki kapab deside match la e pari pa gen jwè sa malerezman Dembele pa gen dimansyon yap ba li a Dembele balon dò a m pa kwè la dan se la près fransèz kap fè bri donk felisitasyon a Chelsea e pari pari pran bèl leson m panse ke Si Paris gen yon bagay pou l fè sou mèkato a, se achte yon ban. Sa m rele achte yon ban, se pa parèt nan magazen pou di vann yon ban non, se pa sa non m ap pale. Fòk Paris achte de jwè ki pa pral antre nan 11 inisyal lan, li mèt kenbe 11 inisyal ke l gen la, pa fè ankenn chanjman ladan l. Men, al achte de jwè ki lè yo monte nan match, nivo Paris pa p bese. Se sa Paris bezwen aktyèlman. Paris bezwen yon lateral dwat de wo nivo, men ki kap ranplasan Hakimi. Pase, lè Hakimi pa la, kiyès kap jwe kòm lateral dwat? E ki nivo ekip la? Lè Nuno Mendes pa la, kiyès kap jwe lateral goch? e ki nivo jwè sa a konparativman a lè Nuno Mendes la? Se kesyon sa a pou Luis Enrique kòmanse poze tèt li. Paske pou antre, padon, pou antre nan lakou dè grann zekip, se pa sèlman 6 mwa mèveye pou fè. E Paris antre nan lòt dimansyon, se apati de match Manchester City a 4 a 2. La nou nan janvye 2025. Nou sòm an jiyè, donk sa fè 6 mwa, janvye jiyè sa fè 6 mwa. E nan entèval 6 mwa sa, Paris ekstraòdinè. Sèl defèt Botafogo avèk e defèt devan ekip e Chelsea a ki deranje. Mètnan. Pou antre dan lakou dè gran, fòk ou kapab dominan sou yon peryòd bokou pli long. Se ke Barcelone te fè, menm si se yon dominasyon avèk pataj, 2008-2012, se ke Real Madrid te fè de 2014 jiska 2018 an Lig dè Chanpyon, menm si se yon dominasyon avèk pataj tou, se ke Milan AC fè nan ane, fen ane 80, ane 90 yo, menm si se yon dominasyon avèk pataj. Donk, E si Paris vle antre nan yon nouvèl dimansyon, pou l antre nan lo ekip sa yo, fòk li kapab gen yon ban de referans. Pase pa gen gwo ekip san gwo rezèvis. Sa pa egziste. Pou gen yon gwo ekip foutbòl san pou otan w pa gen gwo rezèvis. Sa pa egziste. Donk, e Luis Enrique gen gwo efò, pa sèlman Luis Enrique, e administrasyon Paris a gen gwo efò pou l fè nan sans sa. Donk felisitasyon a ekip Chelsea a, felisitasyon avèk Maresca ki monte yon m pap di yon machin de gè men ki mete e ekip Chelsea a nan yon nivo ke l pat ye paske Chelsea tap chèche e Chelsea t ap chèche antre nan dimansyon sa a paske Chelsea, dayè yo te trè kritike ekip Chelsea a e paske Chelsea te pèdi e nan dimansyon.